Bonsoir mes amours bienvenue sur ma chaîne de YouTube ou menm kap gadem pou la premyè fwa ki pa konnen moun sa non pam se Bibin Shipiro mwen kontan pou mwen avèk ou ankò yn fwa e ou menm ki poko abòne a chanèl la map ankouraje ou fè sa ou pap regrèt e ou menm ki fè sa tou map diw yon gran merci. Merci a tout nouvo abòne m yo. Map raple nou ke mwen fè video mwen lè lundi lè vendredi mes amours. Toujou espere ke nap jwenn yon video lè lundi e lè vendredi. E ou menm ki abòne deja pa bliye lè w abòne pou sone ti klòch la poutèt pou ka toujou gen notifikasyon de video ke map gen yo. Ok. Kòm nou wè tit sijè a di Jodi a nou pral pale de aprann fonksyone avèk moun ki gen panse gran. Sam vle di par la? Sispann frekante moun ki gen lespri negatif. Lèm pale de lespri negatif la pa egzanp, panse tankou gran nèg. Ou konprann? Panse tankou gran nèg. Paske le pli souvan, lè yon moun, map pran egzanp yon moun pa egzanp, ki gen panse negatif, tout bagay li se negatif. Lèm di tout bagay li se negatif, sètadi ke moun sa, Tout sa ou pwopoze l ke ou ta renmen fè etanke yon jèn, li toujou tou prèt a dekouraje w. Nòmalman, tout jèn sipoze gen vizyon, paske lè ou jèn, ou gen anpil avni devan w, ok, ou sipoze panse gran. Si ou frekante moun ki panse ba, Ou pap janm vrèman aboutir a anyen paske moun sa li pap janm ba w bon konsèy, okontrè l ap toujou ap dekouraje w menm kèlkeswa tout sa w ta antreprann ki te ka ede w avanse, li pral toujou wè ke li enposib, li pral di w ke ou pa kapab fè yon bagay konsa pitit, poukisa w pa ale selon selon mwayen w, ou dimwens poukisa w pa ale selon selon kapasite w. Non. Nòmalman, lè nou jèn konsa, nou ka panse gran. Se pa paske m poko gen lajan pou m ap panse bagay ki negatif. Ou konprann? Paske n ap sèvi yon Bondye ki gran e ki fidèl. Tout sa m bezwen, si m mande Bondye, l ka ban mwen l. Avèk efò mwen, avèk vizyon mwen, ke m ap rive byen lwen. Paske leplisouvan, moun ou konn frekante a, swadizan, Li se zanmi w, ou di mwens, li nan milye lakay ou se avè l ou baze, se avè l ou fè zanmi. Si moun sa a tout lajounen se domino l ap jwe, yon egzanp mwen ba ou, mwen pa gen pwoblèm a moun k ap jwe domino yo non, paske se yon jwèt li ye, men pa egzanp yon moun ki gen vizyon, pa vre? Menm si w p ap travay pou kounye a, men Ou ka pran liv ou, ou ka ap fè rechèch, ou ka ap panse, ou ka ap fè bidjè, men sa m ta renmen devni, men ki jan m ta renmen konstwi lavi m. Ou panse gran, ou konprann? Ou panse gran. Se pa le fèt ke ou byen avèk yon moun ki gen aspè negatif, ou menm tou oblije panse negatif. Non, m. Se pou nou aprann, m pa di nou pa salye moun, m pa di nou pa pale a moun, men konn kiyès moun n ap met nan vi nou, konn kiyès moun ke n ap fè zanmi, ou konprann, Fonksyonè a moun ki gen lespri gran. Ou wè lè w rive nan yon milye tankou ki gen gran nèg oubyen ou frekante gran nèg, ou panse gran. Tout vizyon se gwo bagay. Ou konprann sa m di w? Tout vizyon se ale pi lwen. Men lè ou frekante moun ki gen lespri ba, lè m di lespri ba, moun nan toujou wè, a m pa ka fè sa, se nan ti nivo sa pou m rete. Non, si se konsa w wè l cheri, ou pap janm fè efò avèk tèt ou. Paske, ann pran yon egzanp. Yon jèn gason, pa egzanp, ki chita la li pap regle anyen li pap achte yon vye machin yon egzanp menm si li ta gen mwayen wi le fè ke moun nan li gen lespri negatif la li espri tèratè lan kòm si li pa fè anyen ki pwodiktif ou konprann sa m di w lan tout afè l li toujou panse son pakèt son pakèt bagay si l kòm si ou pa ka ale vè lavan non e poutan se pa vre sispann frekante moun kòm si ki ka koze echèk nou Yo di, yo toujou di le pli souvan lòm è le pwodwi de son milye. Ou konprann? Paske le pli souvan kote w ye a, ou toujou gen tandans adapte w avèk milye a. Ou gen dwa nan yon milye, ou pa oblije adapte w si gen yon tip, yon seri de tip de moun ki chwazi nan yon seri de vi, ou gen dwa chwazi bay tèt ou yon, yon, yon liy pozitif. Ou konprann? Ou pa oblije ap panse negatif, ou ap di o, a, m pa ka fè tèl bagay. Non, se pou w di wi m ka fè tèl bagay. Se pou w fonksyone avèk moun ki gen lespri gran, moun k ap ede w panse wo. Ou konprann sa m di w lan? Paske le pli souvan, ann pran yon egzanp, ou ta di yon moun konsa, bon, yon zanmi pa egzanp, a, m pral achte yon machin la. M kwè depi l wè w, li pap janm ankouraje w pou w al achte machin nan. Li pral di w konsa, oh, ah monchè, granm maten sa ou poko menm parèt ou gentan bezwen achte machin, se foli ou gen? Non, sa k fè sa? Paske li pa vle w fè efò, li pa vle w avanse. Ou pa konprann, se vle l pa vle wè w ap pwogrese a wi. M garanti w, ou wè w ta achte l la san l pa konnen, talè w ap tande li gen pwoblèm avè w pou sa sèlman. Li pral di, oh, gade lè l, li poko parèt, li gentan ap pouse kò l, li gen yon vye machin l ap pouse kò l. Se toujou konsa. Se sa k fè m di nou, leplisouvan se konn kiyès moun n ap met nan vi nou, kiyès moun n ap frekante. Lè m ap di frekante a, sa vle di gen de moun se salitasyon w ka gen avè l men l pa ka zanmi w. Yon moun ki zanmi w se yon moun ke ou ka tire yon bòn bagay de li menm, ou ka tire yon leson de li menm. Ou pa oblije si yon moun gen aspè aspè negatif, ou pa oblije ap fonksyone avèk moun negatif oubyen moun ki gen aspè negatif. Ou sipoze, paske moun ki gen aspè negatif la, li pa pote anyen lakay ou ke dekourajman. Ou konprann? Li toujou dekonseye ou, li toujou montre ke pa gen anyen ou pral fè k ap bon. Tout sa w pwopoze l, l ap toujou wè ke li enposib. A monchè, si m te ou, m pa t ap fè sa non. Ou poukisa w ap fè tèl bagay? Non. Se ou ki konn sa ki bon pou ou. Ou konprann? Se ou ki konn sa ki bon pou ou. Se pa sa moun nan ap vin di w la pou konnen, pou aksepte. Moun nan gen dwa vin di. Paske e pa tout moun ki vini, ki byen avè w, ki ta renmen wè pwogrè w. Ou konprann? Ki ta renmen wè w ap pwogrese. Li ta plis renmen ap ri nan malè w. Ou panse yon moun ki pa ta renmen wè w ap pwogrese, li pral ba w konsèy? Non ki konsèy li pral ba ou? Paske se yon moun negatif li ye. Ou konprann? Tout sa w ap fè ki reyisi, li pral tounen yon pwoblèm pou li. Nou konprann sa m vle di nou mèzamou? Fòk nou trè pridan. Si gen moun ki ou konn fonksyone avè l, moun nan gen aspè negatif, se retire l sou wout ou. Ou ka gen salitasyon ak tout moun. M pa di w pou ènmi tout moun, paske tout moun se moun. Men yon moun ki gen aspè. Pè negatif, yon moun ki pa gen anyen ke ou wè ou ka tire de li. Paske lè ou byen a yon moun fò ou ka tire yon bagay ki bon lakay li. Ou konprann sa m di w? Fò tout sa moun nan ap di a, nan panse li, nan aksyon li, paske le pli souvan, m sonje nou te konn etidye, nan sivik e moral ki konn di, Di mwa ki tu frekant, je te dire ki tu è. Paske le pli souvan moun ou frekante a, se li w ye, paske li vin enfliyanse sou ou. Ou konprann sa m di w lan? Fòk nou trè pridan mes amours, sispann fonksyone a moun ki panse negatif ok. Se ti konsèy sa zanmi nou BBin te pote pou nou e m swete nan pwochèn videyo m nan n ap pale sijè kòman ou dwe pran swen mari w. Medam yo sitou pou nou, m konnen sijè sa l ap. Trè enpòtan pou nou, m ap lage videyo sa pou nou, pou nou gade kòman nou dwe pran swen marenn nou. Mwen kontan pou m te avè nou ankò yon fwa, ou menm ki poko abòne, m ap ankouraje w fè sa. Pataje a videyo a pou lòt zanmi ka jwenn li, ok? Kite yon kòmantè. Si w gen kesyon, pa ezite poze kesyon. Se zanmi w, enfimyè w, konseyè w, bibin, chipi w ki avèk ou. Goodnight mes amours, je vous aime. Bye!